Bonjour, salut, bonsoir Non pa mwen se Lili de Positive Lili Semen dènyè nou te fè soti yon video sou sijè sa ki se Kòman etre pozitif e nou te debat plizyè pwen ladan li pami tout pwen nou genyen pou nou debat yo e jodi an se swit egzakteman a menm sijè sa ke nou ap fè e n ap mande w tou senpleman pou w rete avèk nou Jiska la fen video an nap retounen nan yon lot moman. Jan nou te anonse li semèn dènyè, sijè nou ki se egzakteman kòman etre pozitif, nou te retni ladan li 12 pwen. E nou te deja debat avèk ou 6 ladan yo. Donk ou menm ki poko gade 6 pwen sa yo, mwen ankouraje ou ale e tape Positive Lili ok sou YouTube epi wap kapab jwenn sijè sa, vrèman li enteresan e li ap on benefis pou ou. Donk la mentenan videyo sa se swit av premye videyo sa sou menm sijè an. Sepandan, nou te di ke nou te retni 12 pwen, nou te debat 6 deja e ke n ap gen pou nou repale sou lòt 6 yo nan pwochèn videyo yo, sa ke nou p ap fè jodi an la, n ap pran de preferans 3. Rezon an li senp, se paske mwen vle sisite kiryozite nou e sitou konpreyansyon nou pou nou kapab tou genyen anpil enterè pou sa ki pral di la, pou nou kapab non sèlman gade, tande e mete an aplikasyon. Donk, m ap pran yon ti tan pou mwen elabore sou yo. Donk, n ap pran de preferans 3 nan pwen yo e n ap kite lòt 3 yo pou yon pwochèn videyo. Donk si ou avèk nou la jiska prezan sa vle di anpil bagay pou nou e mwen vrèman apresye sa dakò donk mwen di w mèsi pou prezans ou mèsi a ou menm ansyen abòne mèsi a ou menm nouvo abòne e mwen di w mèsi ou menm tou ki se yon potansyèl abòne e si se videyo sa ki pral fè ou pran konesans de chanèl la nou genyen plizyè lòt videyo

Nou fè li sitou lòske nou montre jan nou apresye travay lan, lòske nou montre ke nou renmen l, nou kli apiye sou ti pous ki bay anlè a. E egalman, lòske nou pataje kontni yo, dakò, lòske nou pale nan kòmantè la avèk mwen, paske se mwayen de kominikasyon, Pa genyen pozitivite san la kominikasyon, pa genyen pozitivite san ke mwen pa konnen a kiyès ke mwen an afè, a kiyès ke m ap pale, e sitou se ke ou pa konprann, ou dwe di m sa nan kòmantè lan. Donk li trè trè ekstrèmeman enpòtan pou mwen seksyon kòmantè lan pou nou reyaji ladan li. Dakò? Donk rapidman nou pral kòmanse avèk. Alò nou pral kontinye pou m byen di avèk pwen nou yo. N ap pati egzakteman avèk pwen 7 lan. Setyèm pwen an pa lòt bagay ke kiltive son optimist. Kiltive son optimist se yon pwen ki esansyèl e enpòtan a yon moun ki pozitif ou yon moun ki ta renmen vini pozitif. N ap fè yon ti brèf definisyon de mo kiltive.

Donk se te jis pou m te fè yon ti rale antre e culture e cultive ki vrèman diferan. Mentenan ou ka toujou eseye di mwen men kisa optimis vin fè nan le fait de vouloir être positif? Li genyen tout plas li. Paske si n ap eseye elabore e n ap kòmanse au début n ap di ke lavi an swa se yon le challenge ok la vi an swa se yon negosyasyon ou pral dim koman ebyen m pral eksplike w la vi se yon challenge pase ke tout sa ke w ap fè li soti de yon negosyasyon e tout sa ke ou chwazi fè se yon negosyasyon ou fè pou sa w chwazi a kontre sa w pa chwazi a dakò donk ann pran de egzanp trè presi e trè klè nou priye Bondye pou kisa Nou priye Bondye pou l kapab pwoteje nou, pou l kapab ede nou, kouvri nou anba gras li kontre fòs malen an oubyen kontre lòt fòs an tou senpleman. Nou bwè dlo se poukisa? Nou bwè dlo pou nou pa mouri swaf. Ou manje poukisa? Ou manje se poutèt pou w pa mouri de lafen. Donk lavi an swa en negosyasyon tout sa ke ou chwazi fèl ou negosye fè sa w chwazi fè an paske ou konnen ke se sa kap bon pou ou donk ou mete lòt lan de kote dou loptimis li menm li genyen tout enpòtans li tout plas li ladan li paske li pèmèt ke ou pwoteje w, ou fè yon sòt de negosyasyon de pwoteksyon. Kèlkeswa sa w fè nan kèlkeswa domèn li, kit li se domèn ou chache yon filyal travay, kit li se domèn amoure, kit li se domèn sosyal, politik, kiltirèl, relijye, donk se toujou yon negosyasyon ke li ye, ou chwazi sa w fè a kontre, ou chwazi pou w fè sa w ap fè a kontre sa w pa vle fè a, donk ou negosye l e se toujou yon efè de pwoteksyon. Nou pral pran egzanp avèk ou yon moun ki optimis avèk sila ki li menm pesimis pou w wè egzakteman ki diferans ki genyen antre lè de e poukisa ke ou oblije rete yon moun ki optimis ou menm. Ann pran egzanp yon moun, alò, de moun yo, yonn optimis, yonn pesimis, ki pral pase sa ki rele, n ta ka di ki lekòl e ki pral pase yon yon konkou d'admisyon. Dakò? Donk yon konkou d'admisyon nou konnen ke se yon, se yon, kòm si yon egzamen ki yon pè di, rud, e ke y ap pran, alò pral gen anpil moun ki pral konpoze, men y ap pran yon kantite ki mwendr. E pi, an di ke ka gen 500 moun k ap konpoze, yo pran 50 oubyen 1000 moun, yo pran 100. Donk jeneralman se toujou 10 pousan. Jeneralman. Donk. Moun ki pesimis lan, li menm kòman l ap wè l? L ap akse li, dakò, sou finalite a. Finalite an se ki sa? Y ap genyen 500 moun ki pral konpoze yon kò 1000 moun, y ap pran 50, y ap pran 100. Li fokis li sou sa. Dakò epi pou fini an li di a a kisa sa pral itil mwen la mezanmi 500 moun yap pran sèlman 50 moun o mwen yo ta pran 100 o mwen yo ta pran 150 lè sa plis moun tap gen chans yo pami lèkèl mwen menm tou men avèk 50 moun sa ki genyen pa vo ke yo pral pran donk kòman mwen menm map fè pase konkou dadmisyon sa a. Li tèlman pale, li tèlman pale sou sa ki pa menm itil anyen an epi li fokis sou li, dakò, epi o final sa li di, li di a sa pa vo lapèn paske m pa pral chita ap pede fè tèt mwen yon ekip travay, fè yon ekip sakrifis epi m pral nan yon egzamen gen 500 moun epi se 50 y ap pran sèlman. Epi sa w tande a tou, li jete lèzòm, Epi, imajine ke yon moun konsa, donk chak fwa ke li gen pou l fè yon bagay, donk li gen menm tip de refleksyon an, nan kèlkeswa domèn nan, e menm pou l ta pran vi l an men, ok, kòm yon adilt, li gen menm tip de reyaksyon an, donk ane a ap ale, donk finalman moun sa rete la. E sila li menm ki optimis lan, Li genyen menm tip de panse a tou. A savoir, genyen 500 moun ki prale, y ap pran 50. Genyen 1000 ki prale, y ap pran 100. Men reyaksyon yo pral diferan e manyè ke yo pral aji pa rapò a konklizyon sa a, li menm l ap diferan egalman. Se kijan yo fè refleksyon yo de manyè jeneral. Haa lip match la pral di wi la bagay yo pa dous ditou imajine w ke yap gen 500 moun ki pral pwopoze yap pran 50 kèt mesye bagay la ap di pou mwen wi enben sa m bezwen fè la m bezwen dè mentnan pa pèdi tan m ap redouble m defò m ap travay pi di m pap fè okenn neglijans m prale nan bibliyotèk m ap mande konsèy m ap konsilte moun ki pase tip degzamen sa deja pou m kapab pran yon e gen plis enfòmasyon donk mete plis chans bò kote pam, plis eleman de reyisit bò kote pa mwen, e m si ke petèt se senkantyèm moun ke y ap pran donk li pa ka pa mwen menm, santyèm moun nan pa ka pa mwen menm, se si ke m ap ladan yo kanmenm. Donk se tip de. panse sa yo ke moun ki optimis lan li menm li genyen. E, men, o, avan menm ke li te gen tip de panse sa, li te menm janmen optimis lan, li te gentan gen yon hik de moun ki, kantite, kantite moun ki prale an. E l konnen ke nan yon egzamen, ou genyen de chans. Swa w reyisi, swa w pa reyisi. Ou travay byen, w ap reyisi. Ou pa travay byen, ou p ap reyisi. Ou ka toujou travay byen, ou pa reyisi e nou pral wè a la fen moun ki optimis lan kòman li jere sa. Piske moun ki pesimis lan li menm te gentan jete lèzan, li pat menm te nan koze etidye, li te gentan byen avan di ke li bay vag paske gen twòp moun ki prale pa rapò a moun y ap pran donk li menm li pa wè chans li donk li te kanpe. Men moun optimis lan li menm li kontinye. Pi jou egzamen an rive, li ka toujou fè l yon ide èske l ap reyisi oubyen èske l p ap reyisi, etsetera. Rezilta bay li reyisi. Trè byen bravo mwen te travay dur donk mwen reyisi mwen meritel se nòmal. E ann sipoze tou ke malgre tout sa ke l te fè yo l te travay dur ok epi rezilta yo tonbe li pa reyisi otomatikman li pran yon chòk paske nou se imen humm nou travay menm lè si nou pa travay nou vle rekòlte vòlè si nou travay ou konprann travay di nou pase nwit nou prèske pa dòmi nap fè tout sa ki fo epi men rezilta tonbe nou pa reyisi nou pran yon chòk Dakò, men mentenan, ki jan li pral reponn de chòk sa ke l di a? Pa bliye nan, dizon, avan dènyè videyo ke n te fè an, nou te pale de l'akseptasyon de swa e ke ladan l nou te di ke pa janm eseye jije tèt ou pa rapò a yon sitiyasyon ou yon eksperyans movèz. Tout sa w gen pou fè se entèprete. Donk se sa moun sa li renmen pral fè nan ka sa. Ki rezon li pral kesyone le fè ke li pa reyisi an sa k pase. Li pral chache mete entèpretasyon nan le fè ke l pa reyisi. Dakò? Li pral di sa k pase ki fè m pa reyisi? Ki kote ke mwen te fotif? Ki kote ke mwen te kòmsi gen yon ka sur ke m pat pase ki kesyon, li pral eseye raple l ki kesyon ke yo te poze, al eseye ale nan dokimantasyon l pou l wè sa k pase. L ap fouye, l ap fouye, l ap fouye, l ap mete l anfas reyalite an pou l fè dè analiz. E yn fwa ke l fin analiz, paske li pral rele sa ki rele konsyans la kale, paske yon moun ki pozitif se yon moun ki chaje avèk konsyans e ki toujou ap remete tèt li an kesyon. Lavi l pou li menm ankò se yon miwò. Donk li toujou ap eseye gade le devan ok pou l wè èske kote l ye oubyen moun sa l reprezante a èske se egzakteman sa. Donk li pral poze tèt li yon pakèt kesyon, li pral eseye imajine, repanse bagay yo e li pral kòmanse pa pran konklizyon. Ou konprann? Donk, yon fwa ke l kòmanse pa pran konklizyon, donk otomatikman li kòmanse ap esouffle un peu. Lè l te resevwa e move nouvèl lan ki te di ke li pa reyisi an, li te pran yon chòk, yon chòk enòm. Li kapab pase kèlke zè, yon jou e menm plizyè jou ap Ressase les choses, pa santi l byen, menm kriye menm si l le fo, etsetera. Imènman palan tout sa yo nòmal. Men li p ap rete la menm lòske l pa reyisi. Alòske moun ki te pesimis lan li menm li te gentan atè an depi dè e dè lustre e l pa gon pa l ap fè ankò. Men moun ki pesimis lan li menm, malgre ke li pa reyisi, l ap chèche konnen sa k fè l pa reyisi, poukisa paske li bezwen refè l de sitiyasyon, li bezwen bay

Kèlke par, li konnen egzakteman tout sa ki fèt yo, dakò, li pa reyisit, etsetera, men li konnen tout sakrifis ke li te fè yo, donk li ap al chache poze kesyon. E yn fwa ke l kòmanse poze kesyon, sa ke li fè, li vin kòmanse ap fè rekadraj de sitiyasyon an. E yn fwa ke l fè rekadraj de sitiyasyon an, donk mentenan, li gen plis posibilite pou li sòti tèt li, Ok e rebondi pou li kontinye avèk lavil poul kontinye chemenl pa kòmsi de rien n'etè non lap toujou sonjel paske son eksperyans negatif donk lap chèche konnen ki sal kapab itilize de eksperyans negatif sa kap poul chita souli epi poul avanse men lòt lan li menm pat menm te gentan rive nan eksperyans Li pa fè okenn eksperyans ditou, li jis kite l mennen pa yon panse kèlkonk epi ki li aksepte li kòm vrè, ok, li pa bay tèt li okenn posibilite de reyisit epi l aksepte sa l di tèt li a kòm vrè epi l chita sou li pansan ke lalin nan ap jis desann nan pla men l san pou otan ke l pa fè efò. Men poutan moun ki pesimis lan li renmen tout afè l kontrè li konnen ke fwi travay li se fòs li ki pou ba li l l ap chèche e yn fwa ke l kapab toujou pran yon klak li ka toujou pran yon chòk etsetera etsetera men l ap toujou chèche mwayen pou li remonte pou li rebondi de sa ki fèt lan m espere ke nou konprann pwen sa trè byen uityèm pwen an li se egzakteman fè le rekadraj

Nan lòt videyo an, dakò, nou te fè elaborasyon de 6 pwen kote ke nan devlopman yo, dakò, nou te wè ke kote ke yonn te anchene lòt, yonn te pase men pran lòt, e jiskaprezan l toujou konsa. Dèk w ap avanse nan youn, w ap wè ke si w Pat jan ou t janm jan nou te di avan nan lòt pwen yo, ou pap janm kapab gen posiblite pou fè sa paske se yon swit ke li ye ou ankò se yon ansanm on dit mieux ke se yon chèn chak se yon may men fòk ou genyen tout dakò pou chèn nan li menm li kapab sispann di nan kou w

Avoir les yeux critiques des critiques constructives sur les choses qui ont été faites ki pat jan ke ou te panse an, ki pat jan ke ou te vle an ok, men ou chèche e sa ki gen ladan l de pozitif lan ou ankò sa ki gen ladan l kap pèmèt ke ou chita e sou li e sou si ou rebondi w dakò e. N ap fè pati de lipotèz ki di ke pa gen anyen, tout bagay fèt a san pousan. Donk, men pa gen anyen ki gen san pousan ladan l. Pa janm gen yon moun ki gen san pousan rezon, ni yon moun ki gen san pousan tò. De se fèt, pa gen san pousan negativite, pa gen san pousan pozitivite. E nou te pale egalman de l'akseptasyon de swa e n te pale egalman de fiksez-vous kèk des objectifs ki ap bay vi w sans, ki ap pèmèt ke ou viv byen avèk lòt moun.

nan tout bagay. Pa egzanp, yon moun ki gen, ki ap viv yon eksperyans oubyen ki te viv yon eksperyans negativ, sa k gen pou, sa k fè ke ou gen posibilite pou fè rekadraj, se paske pa gen san pou san negatif. Donk ap genyen yon kantite ladan l kanmenm, menm lòske ou pa ta rele li pozitivite an swa, men li pa negativite non plis. Sitiyasyon an li kapab yon pasrèl

Janm te toujou dil e jan premye video an dil negativite an se yon fòs ke li ye li trè fò trè pwisan ok donk otan de fwa ke ou pa inyorel men kout men de preferans ou chèche entèpretel se yon aspè nan lavi ou nan lavi lòm an jeneral ki trè fò donk ou pa genyen pou inyore li Ok paske siw inyorel sa kel kapab fè nap pale de yon efè negatif donk siw inyorel oubyen ou pasel a loubli sa kap vini se ke ou gen posibilite pou ke ou refè menm erèw yo ankò si se ou menm ki te fèl pèsonèlman oubyen ke ou te resevwal de yon lòt moun ki gen enpak nan vi ou donk si ou pa aprann de erè w sa a donk menm bagay lan gen posiblite pou l repwodui ankò e si nou pran l tou nan sans pli laj kote ke n ap fè dè envansyon dè rechèch ou ankò dè objektif bokou pli elve a atenn donk si ou te tante w yon chans oubyen ou te lanse w yon fwa li pat reyisi donk lè w pral lanse w pou w jwenn mwayen pou w lanse w yon dezyèm fwa fòk ou aprann de sak te fè ke w pat reyisi premye fwa donk si w te bliye l oubyen w te inyore l di m kòman w pral fè kounya la de se fèt ou bezwen de preferans mye ankadre ou e ki jan alò rekadre ou e ki jan w ap fè l, w ap fè l avèk entèpretasyon, w ap fè l avèk tak epi sa k ap pèmèt ke w fè l tou se egzakteman kapasite ke ou genyen antanke moun ok avèk objektif ou ki ba ou sifizaman asirans ki fo epi k ap pèmèt ke ou jwenn yon konklizyon oubyen ou jwenn yon pòt de sòti pa rapò a sa ki te fèt lan pou w kapab avanse. E sesi nan kèlkeswa tip de relasyon ke w genyen avèk moun, li toujou konsa. Kit se relasyon amourez, kit se relasyon parantal, kit se relasyon amikal, kit se relasyon pwofesyonèl, kit li gen rapò avèk des institutions ou des communautés se toujou menm fè an lap wap resevwa efè negatif lan wap chèche ladan li wap kesyone li wap entèprete li dakò epi wap fini pa jwenn eleman ki pèmèt ke ou rebondi an dou Le recadrage. Si ou chwazi inyore sa ki pa fè w byen, ou chwazi inyore ou ankò bliye esperyans negatif yo, mwen konprann ke yo gen dwa fè mal, mwen konprann ke anpil fwa yo kapab fè w kriye, mwen konprann ke se de rezilta ke w jwenn malgre de sakrifis ke ou konsanti, malgre tout efò ke w jwenn se pa sa ke w te espere. Donk tout sa ke w ta swete se Ou rache sa jete. Anpil fwa sa rive m menm nan panse m. Souvan m konn ap pale mwen konn di ke si m te gen posiblite pou m te remonte le tan gen yon seri de parsèl nan vi m ke m tap jis rache yo pou yo jis pa egziste. Men lè m te konn fè l konsa li te konn fè parèt pou mwen kòm yon chimè e lòske m te konn panse konsa tou chak fwa ke m ap panse avèk efè negatif sa li te konn mete mwen an kolè. Konprann? an kolè kontre mwen menm, an kolè kontre e tyès pèsòn si jamè se ta yon moun ki ta ladan li, oubyen an kolè kontre objektif sa ke m te bezwen atenn nan ke m pa atenn li ki monte devan m tankou yon montay. Men lòske m vin kòmanse ap pran inisyativ pou mwen fè sa de manyè diferant, ok, tande non, lavi m vin pi fasil, mwen vin pi fasil viv e mwen pi konprann e mwen pran tout, kòmsi, kapasite sa a ke mwen te genyen lakay mwen an pou mwen kanalize l vè kisa, vè le kestyonnman, vè yon konklizyon pa rapò a sa pou mwen tire bon nan sa ki te pase an e answit pou m kapab avanse. Dakò? Donk, li toujou pi fasil pou ke ou chèche kontourne, lòske ou ka kontourne l, pase otravè, si ou kapab, e si ou pa kapab tou, Ou jis kesyone, men w ap toujou jwenn yon mwayen pou w rebondi, paske tou senpleman se objektif lan sa. Genyen yon bagay ki kapab itil ou lòske w bezwen fè tip de travay sa, se ki sa? Se jis panse a tout sa ke n ap itilize, teknikman palan, an n di telefòn ki nan men w lan, limyè ke w jis rete ou limen, elektrisite ki kreye, etsetera, etsetera. Men, tout bagay sa yo lè yo te fèt, yo pa t fèt sèlman Ke moun nan te jis eseye epi li ok. Non. Li te pase par de etap. De etap, m kapab menm di de peripesi. Men a chak fwa ke li te etap sa yo li te pase an te rive ke li sa lè l fin fè tout sa l gen pou l fè, lè l pase anpoul la, li wè ke l pa t limen. Ou ankò li limen men l bo, li eksploze. Paske swa l resevwa twòp kouran oubyen vèr lan pa t ase pwisan. Penpòt rezon an, si l te chita li te pa t tire de konklizyon ou ankò kestyone tèt li pou l di sa k pase, sa k fè anpoul la pa limen ou ankò sa k fè li eksploze ou ankò poukisa li jis limen ou kèk segonn apre sa li etèn ou byen se poukisa li etèn li limen donk lè m ap eseye etèn li olye ke l etèn se kase l kase, penpòt. Ki jan de kesyon ke li te kapab poze tèt li an? Si li pa t fè yo konsa, jodi an, ni mwen menm avèk ou, jiska prezan, nou te ka pa gen telefòn, nou te ka pa gen limyè, nou te ka pa gen elektrisite, etsetera. Donk, se de moun yo ki pase otravè de eksperyans negatif, selon, an fonksyon de yon objektif ke yo te gen pou yo atenn, men yo pa t chita sou le fèt premye hik yo te resevwa epi yo chita sou li, men yo te fè de remak konstriktiv sou. eksperyans negatif lan epi yo di a bon si tèl choz pat fèt se paske tèl bagay pa fèt tèl bagay ankò se paske m pat ajoute oubyen se paske m te mete twòp etsetera epi yo repati sou sa epi yon premye eksperyans lan pap janm sanble a dezyèm nan dezyèm nan pap sanble a twazyèm nan twazyèm nan pap sanble a katriyèm nan etsetera Ou konprann? Donk, se toujou konsa. Donk, n ap menm pase sou kesyon eksperyans fi avèk gason jeneralman. Gen anpil lekti ke m konn fè dèfwa kote ke yon fi konn opte pou yon lòt fi parèy li ou ankò yon gason konn opte pou yon lòt gason parèy li swit a on movèz eksperyans ke l fè oubyen on eksperyans ke l pa ta sa l te swete de yon fi ou on de gason respektivman. Ou konprann? Lè m ap tande ke y ap pale swa an videyo oubyen lòske m ap li, yo di ke se swit a dèz eksperyans ke yo fè ke yo pa ditou satisfè oubyen donk yo jete leponj donk yo prefere pase nan yon lòt etap men si moun sa yo pran nan yon sèten moman dakò te pran le swen pou yo te gade sa ki te pat mache nan relasyon ke yo te gen avan relasyon eterojèn ke yo te gen avan an ki te bay rezilta sa yo ke yo te gen an yo t ap a menm pi pre dakò pou yo ale nan yon lòt relasyon e avèk de nouvèl pèspektiv e yo t ap reyisi li. Dakò? Donk, yo jis rete yo chanje tou senpleman paske yo pa poze lè kesyon ki fo, paske yo pa chache rekadre sitiyasyon an e pou yo fè pou yo fè resòti ladan li le meyè k ap pèmèt ke yo avanse e avanse vè objektif ou ankò avanse vè le dwa chemen, si m te kapab di li konsa. Dakò? Donk, rekadraj la li menm sa l pèmèt ou fè, li pèmèt ke ou. Entèprete eksperyans negativ yo pou ou kapab sèvi avèk yo kòm etan de pasrèl e sisi vini e tonbe oubyen retonbe sou efè pozitif. Anpil fwa, gen yon pawòl sosyal ki di ke mwen avèk ou jeneralman nou itilize lè ou fache ou pa pale, ou ankò lè moun ap voye de reflè negatif sou ou ki pral fè ke w fache ou pale, ou pa fè sa paske tou senpleman ou kapab regrèt li aprè. Donk sa w fè de preferans ou pran sa ki rele yon sòt de rekil. Lòske w fè rekil lan, menm si se nan yon laps de tan, dakò, li pèmèt ou fè kisa? Li pèmèt ou fè de analiz, pou egzamine sitiyasyon an, ke ou esoufle un peu, li pèmèt egalman ke ou fè sa ki rele tou senpleman rekadraj sitiyasyon an. Rekadraj sitiyasyon nan sans sa, li pa lòt bagay ke transfòme tout enèji negatif sa yo avèk ti tan ke w fè an, dakò, pou transfòme tout enèji negatif kap vin jwenn ou, ou ankò ki soti de ou menm, Ok, epi pou kapab mye entèprete sitiyasyon kap pase la. Donk, on tèl eleman nan lavi ou li vrèman enpòtan paske jan m te di avan, li pèmèt ke ou rann vi ou pèsonèlman pi fasil e si ke ou viv vi ou pi fasil de manyè pèsonèl, donk li otomatikman lojik pou ke vi ou avèk lòt moun, pou ke relasyon ou avèk lòt moun li menm tou li vini pi fasil. Nevyèm pwen nou an, li pa lòt bagay ke sa k rele itilize vòt ekspresyon kòporèl. E wi, an efè, fason ke ou ye, atitid kòporèl ou jwe yon wol enpòtan lan le fè de vouloir être positif. Dakò? Sa rive nou ke nou chita nan yon lye piblik, jeneralman, swa sou yon plas oubyen nan yon espas piblik kèlkonk, ok? Menm lòske se ta la legliz. Dakò? Epi, ou okipe, w ap fè aktivite pa ou, epi ou wè on moun Kòmsi ou konn ap li oubyen ou ap fè yon bagay kèlkonk ou ap pale a yon lòt zanmi oubyen ou ap reflechi a yon bagay epi ou wè kèlk bouskeman ou gen zye w ki tourne vè yon moun yon fwa dèfwa l menm fè de fwa ok sa ka menm ka rive ke ou poze tèt ou kesyon ok e l pa fèt pou ou li fèt pou plizyè moun sinon ke pou tout moun ki anndan menm espas sa. Men moun sa a ki kanalize yo kanalize vè li menm bouskleman, li pa fèt o aza, li fèt tou senpleman paske grenn moun sa ki antre an, li gen tèlman enèji pozitif kote ke l ap degaje, dakò, san pou otan l pa pale, san pou otan l pa fè bri, ok, li gen tèlman enèji negatif ke l ap e, e. lap eparpiye nan sal kote ke li ye an, li al touche w avèk li ou pa gen lòt chwa ke vire zye w gade l. Dakò? Donk, poukisa ke efè oubyen ond nega, pozitif sa yo li menm li rive sou ou, se paske tou senpleman moun nan lòske li rive kote ke li rive an, li jis okipe espas li. Ok? Li okipe espas lan, donk tout moun ki nan espas lan oblije prete l atansyon. Dakò? Donk, jeneralman, e le kò e lespri yo etwatman lye. Ok? Donk, piske yo etwatman lye, donk ou menm, ou gen bezwen travay aske ou toujou fè de armonizasyon sa a yon eleman ki ap bon pou ou, yon eleman ki an favè ou. Poukisa m di ke yon travay aske ou fè de eleman yon de espri w e kò w yon eleman ki ap bon pou ou sou yon efè darmonizasyon, se tou senpleman paske yonn konn travay kont lòt. Pa egzanp, konbyen fwa ke ou tande moun nan di ke sa tèt mwen vle se pa sa kè m vle, sa kè m vle se pa sa tèt mwen vle, ou ankò kò m vle yon bagay men espri m di yon lòt bagay etsetera. Donk gen posibilite pou ke yonn pa pa mache ak lòt. Se sa k fè ke ou bezwen toujou byen kadre ou, toujou byen rekadre ou, ou toujou bezwen mete ou anfas reyalite ou, ou toujou bezwen pou pran tèt ou, pou pran swen tèt ou, ok, ou toujou bezwen aksepte ou jan ou ye a, ou toujou bezwen gen objektif, etsetera, etsetera. Ou egalman bezwen pote lanmou ke ou gen lakay ou anvè lòt moun, ou bezwen tout sa ke nou di yo, e plis ankò ke nap gen pou nou pote pou ou, pou kapab vini yon moun paske se yon tou. E lòske ou son moun egalman ki itilize ekspresyon kòporèl ou jan w dwe itilize l, donk li ba ou sa ki rele asirans. E ki sa mwen mwen antann oubyen ki sa ke n ap pale la de tout depi talè an de ekspresyon kòporèl, itilize votre corps eksetera eksetera. Nou sitou pale nan fason ke w abiye. Nou pale nan fason ke w mache. Nou pale nan fason ke w pale. Nou pale nan fason ke w gade, nou pale egalman nan le sourire ke w pral gen pou mete loske sourire an li menm li e nesesè. Paske gen de fwa li pa vin, ou pa bezwen souri, ou jis bezwen ri. Tou kòm gen de fwa ou pa ni bezwen souri, ou pa ni bezwen ri, sa pral depann de sitiyasyon an. Ok? Donk, si n ap pran ekspresyon kòporèl ou itilize vòtre kò avèk kesyon abiman. Ou dwe aksepte tèt ou jan ke w ye an e ou dwe konnen kisa ki fè w byen, ou dwe mete sou ou sa ki fè ke ou santi ke ou alèz. Dakò? Donk, si w son moun ki gen wondè menm jan ansanm avèk mwen, ki ta va fè, ann di yon tay 26, 30 ou ankò 40, Donk pa eseye sou marginalizasyon dotre moun oubyen moun ke w wè nan zye w ki parèt seksi nan yon tay 18, nan yon tay 14, epi kounye w al eseye fout tèt w ladan l, ou p ap janm kapab jwenn amonizasyon ke n t ap pale an si se konsa ke w ap reyaji. Ou son moun selon fòm pye w, selon jan ke ou ye, ok, ou pa ka mache sou talon egwi, pa fòse tèt ou ap mache sou talon egwi kote ke tout espri w nan anviwònman ke w pral li an fikse sou pye w piske w kouri bezwen chita pou w kapab esoufle un peu. Genyen de talon ki bay beaucoup plus assurance e ki trè bèl, eseye chèche yo fè pou mache chèche yo e mete yo. Ou bezwen konn sa k rele, ou bezwen eseye kiltive tèt ou nan fason ke w ap abiye. Paske yon rad kapab chè pou l chè, ok, men li gen kote l kapab ale. Se pa paske l chè, se pa pri an ke w fikse ki di ke moun kapab ale tout kote avè l. Non, se rad la an swa ki di ke w kapab ale. Ki kote ke w, sa w kapab mete pou w mete pou w ale nan yon gala, pou w ale nan yon fèt maten, nan yon fèt sware, pou ale nan yon fèt selon tèl peryòd, e pou kapab ale legliz, pou kapab ale travay, pou al wè ti zanmi yo. Donk, tout sa yo fòk ou chèche genyen kilti yo lan, ou ka toujou fè rechèch lan sou entènèt, y ap di w egzakteman kouman pou w abiye, e w ap pote ti touch pa ou, pèsonèl ou, k ap ba w ti alèz ke w bezwen an, afin ke espri an avèk kò lan kapab mache ansanm, e ou menm pou w kapab jwenn satisfaksyon ou ankò asirans ke ou gen bezwen an. Dakò? E egalman, lòske nou pale de ekspresyon kòporèl lan li menm, li pèmèt ke ou okipe espas kote ou ye an, li pale egzakteman de effet de posture. Ou son moun lòske ou rive yon kote, fòk ou konnen ki kote ke ou prale, fòk ou konnen ki kote ke ou ye. Donk, genyen lè tèm de savoir vivre fòk ou itilize yo, paske gen yon fason pou chita. E menm fason, dizon ke psikològ yo ale pli lwen, li di ke fason ke w konpòte w, fason ke w chita, fason ke w bouje, li, dizon, fè ke òmòn yo, ok, ki travay sou strès kòporèl la kapab elve ou ankò diminye. Donk pa gen anyen ki fèt o aza, tout bagay yo se selon jan ke w bay yo an, yo menm yo retounen a ou menm jan ke w bèl la. Bon w ap jis di ke se pa sa w te mande men poutan se sa w te toujou fè, se sa w te toujou mande, ou jis pa t konnen w t ap mande l dans le silence. Dakò? Donk, an imajine ankò ou pa yon moun ki kapab pote talon egwi, m pa konnen kòman yo rele yo 45, 55 ou ankò, ok, mentenan ou chèche pou fè. pa konnen anviwònman w plezi a piske tout moun ap mete l ou menm ou di fòk ou mete l tou si sa ou ye ou pa mete l tou donk ou mete l tou epi tout espri w fikse sou sou li a epi ou rive yon kote premye sa w bezwen fè se chita imajine w ke ou bouke ou esoufle w bagay ap fè w mal ou pa ka kanpe sou li pye an pa bagay epi ou rive chita menm lè w pral chita premye kote premye fason w pral chita se kòman w pral chita wal nèke parèt ou ou lage kò w Ou konprann? Donk, otomatikman, kot, kòman ou pral fè okipe espas ou? E si yon moun ta vin vire zye li gade w, se pa avèk admirasyon ke l ap fè l. L ap fè l avèk deden, paske se yon efè ke w voye sou li, men kontrèman a moun ke w te gade ou menm nan, ki te voye yon ond pozitif, ou menm ou pa voye yon ond pozitif, paske ou pa fè ce qu'il faut. Donk, lè w gen yon bagay k ap fè w mal, ou pa alèz nan rad ke w mete sou ou, ou pa alèz nan jan ke w ye, oke. Donk, ou jis pa, ou jis pa kapab reponn pozitivman palan, oke. Donk, yon moun ki nòmal, se yon moun ke lè l rive yon kote, ki mete afè l, soulye l nan pye l, ki mache kòrèkteman, ki mete rad li sou li, oke, tout bagay li atè. Konbyen fwa nou pa al legliz medam yo sitou? Nou gen ti rob nou byen mole ke nou mete sou nou ok tet nou byen fikse vizaj nou byen fet valiz nou anba bra nou byen sou do nou nap ale nap antre avek asirans nan legliz la nou pral di Bondye merci paske nou santi nou alez nan sa ke nap fe nou santi nou byen dako epi ou rive ou chita ou chita byen dwa avek les epol ou ka gen timoun etc ka gen plizyè E kòmsi ka de figi yo ki fè ke yon sitiyasyon pa rapò a yon lòt li mande yon modifikasyon kèlkonk. Men a la baz, ou konnen ki jan ke w ta dwe ye, ou konnen ki jan ke w dwe ye, ou konnen ekspresyon kòporèl la li menm li ba w asirans, ekspresyon kòporèl la kapab voye de ond pozitif donk w ap chèche l nan sitiyasyon ke w ye a. Ou parèt ou chita, ok, epoul ou byen kare, tèt ou byen dwat avèk le sourire qu'il faut, dakò? Avèk le sourire qu'il faut ok e pi pye ou sitou ou fè l fè yon ang de 90 degre si l pa kapab ou fè l fè yon ang de 45 degre sa m vle di pa w la fò pye w dwat devan w ou ankò gen yon ti jan repliye antre anba fès ou selon pa rapò a chèz ou chita a mwen ke pa gen mwayen pou ta fè l fè yon ti bak ok mentenan in fwa ke ou mete sa konsa donk otomatikman di m Ki moun kap pakat kap chita jan ke l sipoze chita kap fè se kil fo pou moun pa gade l e lè moun ap gade l ap gade w a sèt fwasi avèk admirasyon men ou chita ou chita mal pye w lonje ou kage m konprann ke a yon sèten moman do a gen dwa fè w mal wap fè yon ti rilaks men moun ki konnen kijan pou l fè l lan Ok, ap toujou fè l avèk moderasyon. E menm lòske l ta fè yon ti panche kò l, li fè yon ti vire kò l pou l chèche yon ti alèz paske do a fè l mal, li gen lontan depi l chita dwat, ou konprann, w ap wè ke moun nan fè l avèk sa ki rele deksterite, li fè l avèk taktik, li fè l avèk elegans. Ok, donk ou sipoze kit ou fi, kit ou gason, genyen menm eleman an, genyen menm taktik lan, fè tout sa ke w gen pou w fè avèk elegans, avèk tak. Dakò? Donk, ou chita mal, pye w lonje, epi gen yon ti espasyon k ap vini. Ou pa menm ka rale pye w, ok, pou w ba l pase avèk reflèks ke w genyen an. E menm moun sa li menm, menm nan ki twouve ke w pa t ka chita, ou pa t dwe chita jan w te chita, vwa w pou pye w ta rive kote l rive a, li pase l pile w, li choute w. Ou fache, Ou joure. Epi moun nan li menm tou, li gen dwa tou vini fache tou egalman si w ta tande y ap pale anpil. Men si w te fè se kil fo, non sèlman ou menm ou t ap atire moun sa a, lòske moun nan pral rive ou konnen reflèks lan di w fò pye w ta anba vant ou. Men kòm ou te gen yon ekran ou te lonje l, men ou t konnen fòk se anba vant ou pou l ta ye, ou rale l. Epi moun nan voye yon koudèy li gade w, ou gade l, epi nou souri ansanm. Epi tout se pase san ryen se kase. Donk, kiltive tèt ou an la matyè, e chèche konnen se kil fo, chèche konnen ki jan ke pou fè bagay yo, e itilize, e dizon, enprègne ou nan espas ou, okipe espas ke ou ye an, e l ap yon benefik pou ou, l ap yon benefik pou lòt yo, e pi toujou chèche le souri. Pran tout sa ou ap fè avèk souri. Efektivman, M pa on moun ki gen tèt an l'air kap pale de choz kote ke mwen pa konnen ke gen de debord familial, timoun, etc. Etc. Men pa bliye, chak fwa ke ou kapab pran yon ti recul pou ke ou mieux posisyone ou, pou kapab mieux rebondi de sitiyasyon ke ou ye an, li toujou pi bon pou ou. Pa fè presipitasyon. Presipitasyon avèk vitès se 2 bagay ki diferan. Dakò? Donk pa presipite. Olye pou kouri pou w reponn, ou pran yon ti tan, ok? Ti tan sa ke w pran l ap tèlman benefik, li gen dwa menm benefik para pou moun nan ki te fè w lan e ke l vin mande w ekskiz, e l ka menm vin di ke, kòman w fè konsa, poukisa w konsa, kòman w fè reyaji konsa, m ta renmen vin yon moun menm jan ansanm avè w. Dans l'ensemble, mwen espere ke nou konprann sitou dènye pwen sa ki vrèman, vrèman, vrèman enpòtan, paske yon moun ki pozitif pa ka yon moun k ap nui yon lòt moun, ne serès ke nan konpòteman, ne serès ke nan parfum ke li mete, m te manke bliye pale de sa, ou sipoze mete de parfum ki suave, ki bagay, men fòk ou pa mete li pou l deranje yon lòt tèlman, ok, fòk parfum w lan li Mezire an fonksyon de espas ke w prale a. Si w pa konnen trè byen men toujou mache avèk valiz ou, si w bezwen retouche w ka toujou retouche l, men w pa bezwen mete l pou w deranje yon lòt moun paske an efè moun ke w ye an ou pa la pou deranje men okontrè ou la pou aranje paske w se yon moun ki viv fasil donk relasyon w avèk moun sipoze pi fasil toujou. Donk mwen espere ke nou konprann tout 3 pwen sa yo ke nou te debat pou yo e si jamè gen yonn ke mwen manke yon elaborasyon sou li nou ka toujou fèm konnen sa nan kòmantè la nou kab toujou pale de li men sila mwen pral pran konje de nou mwen te espere ke nap gade videyo an e nap pataje li de manyè aske chanèl la li menm li kapab avanse li kapab kontinye fè wout li.

Nou di sila nap pran konje de ou e nap di ou a la pwochèn pou yon lòt videyo ki kapab sanble ak sa ou ki kapab diferan. Pòte w byen. Orevwa. Soyez positif.